Men djab la men djab la. Yo men djab la men djab la pi wouye pi koupe agawou wè do agawou gwonde gwonde gwonde Di yo agawou gwonde lèl vlel fè sal vle lal kotel vle I mache lèl vle. Men djab la pi rouye pi goube. Koman nou ye koman nou ye koman nou ye koman nou ye frem ak sem yo ayisyen ayisyèn patou dan le mond kote nou ye tout pitit agarou yo an jeneral depi ou konnen se pitit agarou ou ye ou se pitit ayiti ou konnen agarou se pren zero a. Ou konnen Agawou se kòmansman an, jete dlo! Epi di Agawou, gwonde, gwonde Agawou! Nago Naya pi wouye, pi koupe pitit djab la, Jan Jak Desalin! Salye tout, salye tout pèp ayisyen an, kèlkeswa kote n ap viv. Sou la tè beni, gwonde Agaou, gwonde, gwonde! Nan non bèt Agaou wè do, nan non Agaou gè, Agaou tonnè! M salye tout frè m, tout sè m k ap viv an Ewop. Tande van mètrès Agaou wè do, nan non Agaou gè, m salye tout. Frèm ak sèm tout vrè konbatonk konbatan kap viv an amerik lamerik di sid lamerik di nò e lè karayib kèlke swa kote ou ye epi ou menm ki nan peyi djab la peyi papa desalin nan anpil respè pou ou nagona a salye tout frèl ak sèl nan non mèt agawouge kap viv an azi frèn ak sèn ki an chin ki nan peyi Kore du Sud, Japon etc n salye n nan non dyab la, Agawou, gwonde, gwonde, gwonde hein. Men bèt san tèt la l fè sal vle l al kotel vle lèl vle. Mago Naya pi wouye, pi koupe, pitit dyab la. Salye tout Frèl ak sèl kap viv an Afrik. Frèn ak sèn ki retounen nan peyi Benin. M salye n anpil respè pou nou. Epi m salye lespri tout pèp afriken an. Kote n gon rasin ki lyen ansanm avèl.

Che Gutierrez sekretè jeneral de l'ONU men kwa manman w men kwa papa w tande nou gen pastè Gregory nou envesti dè milyon ladan l pli de 200 milyon dola ameriken nou pran pastè Gregory fè l vòlè kòb tout ti malere ki evalye a 200 milyon dola ameriken Pou l vin enstale politik relijyez li, pou l vin elimine le vodou ayisyen. Jwèt la mal konte, l mal kalkile. Li pa ni byen konte, li pa mal kalkile. Li ni mal konte, li ni mal kalkile. Gregory son esklav, son tyoul. Greg men kwa manman w, men kwa papa w. W ap sezi wè konbe di milyon, nan di milyon pèp ayisyen an, ou mèt ta mete si milyon pwotestan deyò. Nou san vodouyizan. ap elimine nou nan kelke segond mèsi paske m wè nou pral tounen a kanpay de rejte a mèsi mesye lè protestan mèsi loksidan ou konnen pou pran ayiti fò elimine vodou epi mete djab sou nou dagonav pi wouye pi koupe pral fè istorisite avè nou se pa pou la premyè fwa.

Rafechi memwa w. Nago Naya pwal raple w sa k te pase nan peyi a. Pa janm gen yon entèvansyon militè fwajil, fewòs ki pral dire anpil tan san loksidan pa atake le vodou ayisyen. Men djab la, yo rele m Nago Naya. Èske te konnen le prezidan Nò Alexis pral fete Cent ans endepandans an 1904. Èske n konnen an 1904 nou ta pral fete cent ans endepandans nou? Epi legliz katolik e loksidan pat aksepte Pou n te fete santan dan lapè, dan lekilib, nan lanmou youn pou lòt. Se sa k fè an 1896, loksidan pral fè premye kanpay de rejete, loksidan pral gen entansyon pou l fè aplike a la lettre le Concordat de 1860. Epi pou anpeche, pou kreye yon twoub politik nan peyi a, pou anpeche 1904 ki ta pral ban nou santan fete, loksidan mennen yon kanpay de rejete, touye ougan, touye manbo pou vin enstale le pwojè katolisism. Eske n konnen se Nord Alexis kòm premye prezidan ki pral fè loksidan sispann annuye vodouyizan an? Men, me 1904 la te mal pase anba kout bal, anba divizyon. Anba jalouzi, loksidan te atenn objektif li. Li pa kite nou fete 100 tan endepandans. Premye kout kalòt legliz katolik ban nou. Depi yo bezwen atake peyi Dayiti, depi yo bezwen atake fyète peyi Dayiti, depi yo bezwen atake dinite peyi Dayiti, premye èdmi yo, Se le vodou hein. Sa fout fèm mal mwen menm Nagonaya lèm wè se vodouyizan ki se èdmi vodou hein. Malgre tout konplo legliz ap fè onon de Jezi Kris. Malgre tout konplo kap fèt ant katolik e le protestantisme pou elimine vodou hein. Sa pa anpeche yon vodouyizan lè lap rele lwa lè lap fè sèvis li hein. Epi lap rele manman Mari. Lap rele sen Jak. Lap rele. Sent Ann l ap rele Imakile. Katolik ap pann vodou epi vodouyizan ap benyen nan latrin legliz katolik. Enben, ou wè gè m wè nèg yo vle lanse a? Gè relijyon m wè nèg yo vle lanse kòm yo te anonse l nan pwofesi yo a? Enben, se pa, nou pa pral di vodouyizan pral anfas katolik, anfas pwote. tan hein. Bosal yo pwal anfas tout kriminel yo hein. Kote vodouyizan kote katolik kote wozkwa kote masonloj nou fout dyab nou dyab net nou anfas tout moun ki anfas la nati nou pa vin pwoteje le vodou nou pa vin pwoteje katolik pwotestan tout moun ki zanmi la nati tout moun ki respekte kilti nou yo tout moun ki respekte Respekte n kòm pèp. Gad a vou! Bosal leve kanpe! Makandal ap tande m la! Kabwa Lamò ap tande m la! Gran Bwa Lilè ap tande m la! Lengle sou Bas Sensan ap tande m la! Jodi a nou bare konèt ke pi gwo èdmi. Peyi Dayiti se majorite vodouyizan katolik yo. Vodouyizan k pèdi nan latrin legliz katolik san moralite, san okenn onètete. Enben vodouyizan sa yo se yo menm ki mete peyi a nan eta sa. Y ap benyen nan latrin legliz katolik, y ap sèvi sen nan plas lwa, yo kraze tout bitasyon ak demanbre, yo ap vann moun lwa, y ap mache. Benyen tèt moun, pran lwa nan tèt moun, yap etire, bay gad moun manje, pran gad moun, travay ak gad moun, epi ou vin gon vodou, on vodou ki redwi a konsa hein. Vodou, vodou a vin redwi avèk moun sèlman kap fè mal, epi lè w mande pou yo fè ti kras byen youn pa kapab. Ou gon pwoblèm a on moun wal kote ou di pou tchwe moun sa pou ou. Pas 45 minit inèdtan moun sa deja mouri ou nan pwoblèm ou paka travay ou grangou paka manje ou al kote ou di banm limyè okenn vodouyizan paka baw limyè enben nan bwa kale kap fèt la nan revòlt ki gen poul fèt la mòde vodouyizan 4.

Epi pou listwa e pou laverite, lè Etazini te bezwen vin antre nan peyi a pou l okipe nou, l fè 19 an l ap okipe nou, de 1915 a 1934, pou Etazini te antre anndan peyi Dayiti, ban m ban nou ti istwa.

Franmasonnri atravè legliz katolik avèk legliz katolik de konsè avèk lame amerikèn te fè on entèvansyon mistik anndan peyi dayiti ennan avan yo ban nou okipasyon amerikèn fout pran kaye nou pran plim nou met dyab la nagonaya m pa vin sere nou anyen tout istwa ap nan dengwenn nou hein. Pran kay ou pran plim ou m'pral raple ou sa m'pral di ou. Epi lèm fin ba oul al fè rechèch. M ta renmen pale pou nou bal fè rechèch menm. An 1914, Legliz Katolik la, Franmasonnri, fè yon entèvansyon spirityèl kote gen sòlda ameriken ki akonpanye de franmason pou ke n te pran okipasyon an 1915. Y ale nan Bwa Kayiman. Kman l ye kote n te fè seremoni an? Oh! Mezanmi kisa Bwa Kayiman fè l ap peye? Bwa Kayiman te fèt pou l te ban nou libète! Bwa Kayiman te fèt pou n te viv frè ak sè! Bwa Kayiman te fèt pou n te gen yon gran peyi, yon gran pèp! Jodi a, Bwa Kayiman k ap pran bwa! Bwa Kayiman k ap pran bwa nan men djòl pwotestan kriminèl! Nagonaya nan mouda nou ti mesye. Bwa Kayiman 1914 Lè franmason e legliz katolik te konseye avèk sòlda ameriken. Yo ale kote nan gwòt la kote seremoni an te fèt. Lè yo rive anndan gwòt la kote seremoni an te fèt, y al chache lye kote yo te antere Jan Batis Vixarma le Grand. E Jan Batis Vixarma le Grand, kiyès misye te ye? Lò de la seremoni di Bwa Kayiman, lè ke Manbo a avèk Boukman te prepare kochon an pou te bay sou senkyèm dimansyon Èrzili Dantò, ki se Mapyangé pou Ogou Feray te vin resevwa l kòm mari Dantò pou Dantò. Lè Ogou te desann, Ogou te di konsa, On pèp ki te nan esklavaj ann Afrik, m te kòmanse goumen avè yo, yo retounen vin nan esklavaj la ankò, si se mwen menm Ogou Feray, nou p ap resevwa kochon an. Pou n ta goumen pou pèp sa a, fòk se youn nan nou ki ta aksepte bay tèt nou an sakrifis pou n viv lib oubyen n vin nou mouri vanyan gason, si se pa moun Si endepandans la pap pran paske ogou di si se yon moun ki bay tèt li pou endepandans la pran jenerasyon kap vini yo ya sonje son moun parèy yo ki te bay tèt yo yo pa janm trayi endepandans sa se pou sa ogou feray vole i kite tèt manbo a i pa resevwa kochon an menm kote a gen yon gad ki rele donmbala se pa danmbala non mezanmi donmbala DO. MBA Dezel AH ki moute nan tèt on jèn gason ki te nan seremoni an ki rele Jean Baptiste Vixama Legrand i chevoche misye i di mwen retounen on dezyèm fwa vin bay tèt mwen pou endepandans lan se swa nou viv lib oubyen nou mouri vanyan gason kiyès ki Don Mbala a Don Mbala se te Makandal lè Makandal te vivan yo te rele l Makandal lè l travèse li vin pran grad gad gad li vin rele Don Mbala. Sa vle di, Makanda al bay tèt li yon premye fwa pou nou, li bay tèt li sou yon poto kote blan yo boule l tou vivan, alòske gad li pral vin grade, li pral vin pran nanm nanm li pral vin pran nanm grad gad, li pral vin grade kòm gad, epi yo pral rele l Donmbala pandan seremoni ap fèt. Lè Ogou fin di sa, chak moun gade moun, pa gen moun ki te vle bay tèt yo an sakrifis, epi Donmbala chaje pitit li a. Makandal chaje pitit li a. Sa vle di Makandal retounen ankò nan seremoni Bwa Kayiman pou l vin bay endepandans ak pèp sa a. Ebyen legliz katolik avèk la franmasonri de konsè a kèlke sòlda ameriken yo antre nan gwòt la yo chache lye kote Jean Baptiste Vissama Legrand te antere a pase lè gad la fin moutel i pike kèl i bay sang poun te bwè Pou n te viv lib oubyen n mouri van an gason. Apre l fin mouri, yo te antere l. Yo te tou antere kò misye nan seremoni nan Bwa Kayiman pou misye ka vin devni gadyen gwòt la. Enben nèg yo te sa yo te di, si pou yo antre anndan peyi a, fò y al detere misye, fò y al dechouke misye, fò y al arete misye. Efektivman nèg yo te vin sou gran degre mistik, nèg yo antre nan gwòt la, yo fè entèpelasyon an, nanm nanm Jean Baptiste Juxama Legrand pete kouri, e bon istwa map ban nou la wi, lè nanm misye pete kouri, nèg yo pa wè kot nanm nan fè sil moute sil desann, nanm nan tal repozel nan Gonayiv kay yon ougan, e se la Chalmay Peral te ye, epi nanm nan. An palan de Donbala, li moute nan tèt ougan an epi l di Chalmay Peral, Ènmi yo anvayi nou. Epi l bay Chalmay Peral grad Bizango, e grad Bizango a, Chalmay pa t ka retounen a Bizango, li te chanje non Bizango an Kako e Pikè, e se sa k pral pèmèt ke Chalmay Peral pa t janm goumen a blan lajounen, paske l pa t gen ase de zam. Pou l goumen a blan, si te bèt, li te tounen bèt san tèt, li te tounen leswa pou l masakre blan. Donk nèg yo ale nan Bwa Kayiman y al detere nanm, kò, y al detere kò Jean Baptiste Jussaman Legrand. Yo detounen peyi a. Depi 1914, nan gwòt Bwa Kayiman, Jean Baptiste Jussaman Legrand pa rete la ankò. Sa vle di, pou blan te vini an 1915, y al nan fòs peyi a, Yal detere nanm gadyen gwòt bwa kayiman kote seremoni an te fèt kote tout gwo sekrè nou yo ye enben jodi a sa w wè ankò yo gen 1 an depi 2022 yap manniganse yon entèvansyon militè pa nenpòt kèl entèvansyon militè ayiti san prezidan raple w an 1915 pou yo te antre yo te fizye prezidan nou yo refizye prezidan nou an 2022 pou yo antre an 2022 a men lanati di sèt fwa si Kawòt la pap kwit nan menm chodyè. Lè yo fin fizye prezidan nou jodi a, yo envante yon pastè Gregory, trèt a la nasyon. Lè m gad nèg sa yo, m regrèt. On fwa nèg sa yo te ayisyen. Men la nati m pa ka kondane w, paske se ou ki mèt e mètrès yo. Envanton pastè Gregory jodha ak sin wè filozofi politik pastè Gregory a ki premye èdmil se bwa kayiman seremoni bwa kayiman ban nou endepandans an 1914 pou yo te antre an 1915 yo atake bwa kayiman an 2022 a la yo paka antre lè yo wè yo paka antre kounya yo voye pastè Gregory vin atake de manyè pèsonèl Bwa Kayiman. Men gon grenn bagay Pastè Gregory bliye. 1914 pa 2023. 2023 Pastè Gregory, ou antre nan gwòt Bwa Kayiman. Ou sèlman pile pye w, w ap pèdi, w ap mouri imedya. E dyab yo k dou sa. Peyi a chanje. Goutyerès, si se te lontan, ou te gen 30 jou nan moun w t ap alèz. Depi yè swa Goutyerès, kontre yo pa ka alèz. N ap fout dyab nan mouda w toupatou. Nou pral fèmen mond lan. Nou pral montre w kote Ayisyen. Se nou k ka batay. E nou se dyab. Ou gen gwo zam. Nou gen gwo dyab. Bosal bosal, nago naya pi wouye pi koupe, piti dyab la, Jean Jacques Dessalines. Jodi a nago naya vin la pou l vin esplike le plan oksidantal an Ayiti, entèvansyon militè a kisa l ap ye? Kòman l pral dewoule? Kòman yo pral pyeje nou? Epi lè yo fin pyeje nou pou yo tiye nou? Pastè Gregory nou konn ti kou sa a deja. 1914 nou te pran l. Fransè Avèk ameriken te debake la kòm mason ep katolik yal detere kò Jean Baptiste Sè Malegan Bwa Kayiman. Jodi a entèvansyon militè bezwen fèt, yo mete w kòm ti tyoul, kòm ti visye kap manje poul pouri lòt bò a pou vin detwi Bwa Kayiman. Men reyalite a pa menm jan, wap ret sou rezo sosyo, wap pale, zonbi ap ba w kòb, depi w pile tè sa, ou pile Bwa Kayiman, dyab yap manje w, bosal yap manje w, yo rele m Nago Naya. Pi wouye pi koupe. Pastè Gregory mede fi a. Leve l imedya. Mwen menm mdi sa klè depi w pile bwa kayiman nap manje w. Men dyab la.